Tout glwa se pou Bondye, jodi a nou rive nan samdi pawòl sajès nimewo 240. Depi nan nimewo 211 pou rive nan nimewo 240, n ap pale de yon madanm k ap bay pwoblèm nan 40 jou. Kounye a men nou rive nan 240. M ta swete m pa pale de 40 nan pawòl sajès paske depi m piti m poze kesyon sou 40. M pa konnen sa k fè M te poze kesyon depi m piti e m pa janm bliye sa yo te reponn mwen, moun ki te fòme te reponn mwen. E sesi m fè 2 rechèch ankò ki trè trè pwofon de 40 pandan m isi, se menm bagay la mwen jwenn ke lè m te piti, lè m te jèn mwen te poze kesyon sa avèk moun ki fòme, ki konnen yo te di m de 40. Donk m ta swete m pa pale de 40 paske anpil moun ka sezi de 40. Donk an nou di Bondye mèsi paske jodi a, Nou ankò gen pastè Kena Cheramy kap priye pou pawòl sajès ou sezi nou toujou priye pou moun kap koute men pastè Kenas priye pou pawòl sajès chak midi lap fè sa dè zane donk jodi a li pa konn si map fè sa non li pa konnen se menm jan tou avèk sa mande sa m te pase samdi a se sou gwoup legliz la l di sa epi m mande l pou m pase li pat konnen ebyen se nan fen sa nap di jodi a m pral. M di ou kilè Bondye fè m santi pou m mete Pastè Kenas nan pawòl sajès la. Ebyen jodi a, se yon priyè li fè pou pawòl sajès sou gwoup legliz la, m pran l la, m ap mete l. An nou priye avèk Pastè Kenas, paske se li menm tou k pral fè dezyèm pati nan sa l t ap di samdi pase a ke nou pa t fini l nèt. Kounye a nou pral rantre nan Viv Jezi, Aba Satan! An dezyèm, nou pral prezante ou Ko La jèn. Donk, annou kòmanse dispoze pou priye pou pawòl sajès fwa sa a, pou priye pou pawòl sajès, ansanm avèk Pastè Kenas. Nou leve gran dye frè Jimmy Simplice nan men ou papa avèk samdi pawòl sajès. Nou konnen gran dye se yon ribrik gran dye ke ou voye pou nou pou ede nou konprann e sètèn choz. Yo ede nou reflechi sèyè sou yo e sètèn choz. Nou mande w, Papa, pou w ka akonpaye l pou nou kan je, ba li de nouvèl revelasyon a chak fwa, de fason ke travay sa a, Sèyè, li kapab yon travay ki efektiv, li kapab yon travay ki efikas, pou l kapab ede nou kan je, e transfòme lavi nou, e fè nou sanble avèk ou, nan nivo panse nou yo, Sèyè, nan nivo aksyon nou yo, nan nivo konpòteman nou, nan nivo pawòl nou. Papa a tanpri pran pozisyon pou nou akonpaye nou asiste nou e pèmèt Senyè ke li menm li kapab la Senyè konte sou ou e nan tout sikonstans e non w kapab beni atravè travay sa. Gen yon pastè, gen yon òm de Dye ki pral pale jodi a nan pawòl sajès ki pral kontinye avèk sa nou te di samdi pase a ki gen rapò avèk tonbe dyab la men anba tonbe dyab la pa bliye nou te prezante yon bagay samdi pase nou te di w youn nan bagay pou fè Sispann di tonbe dyab men retire satan nan panse w. Ebyen pastè sa te fon an ti pale donk nap prezante sa pou w nan pawòl sajès. Nou di byenveni nan studio samdi pawòl sajès. Kòm ou konnen nou te toujou gen kèlke emisyon nou prezante pou w pou ede w men jodi a nap prezante youn nan emisyon yo ki rele Konesans se lavi. Ebyen, jodi a, n ap prezante menm emisyon sa ki rele Konesans se lavi, e sesi n ap prezante li avèk yon pastè, donk nou bay Bondye glwa pou sa. Pastè Kena Cheramy se yon òm de Dye, se yon pastè, li se yon dwayen e li se yon administratè nan lekòl k ap anseye teyoloji ki rele Gamalyèl. Donk, nou di w byenveni, pastè Kena Cheramy, nan emisyon sa ki anpil moun renmen ki rele Konesans se lavi. Pasteur Kena cher ami, micro paw sa yes nan menw, pale ak pèp la. Mwen ap fon ti entèvansyon ankò, tout moun ki konnenm ke se swa nan Gamalyèl kote mwen anseye, ke se swa nan legliz evanjelik Betani kote mwen travay depi 2002 jiska dat kòm pastè e sa poko janm sòti nan bouch mwen pou map di viv Jezi aba satan e se inyorans. Se inyorans pou ap rann yon kilt, pou ap adrese yon kilt a yon Dye si gran, si mèvèye, epi pou envite Satan ladan l. Menm si se aba Satan ou di nan kilt lan, men lefèke ou site non l sèlman, se pa paske l pa prezan non, nou tout konnen Satan li prezan, men lè l prezan ou inyore l, ou minimize valè li, e finalman li pa gen valè sou lavi ou. Men si ou konprann ke ou ba li plas nan mitan kilt lan, otomatikman kilt lan, selon mwen menm, li pataje. Donk lòske nou ap adrese yon kilt a Dye, se a Dye nou adrese kilt lan e a Dye sèl. Donk envite yon tyès pèsòn, yon tyès espri nan kilt lan, e selon mwen menm se yon mankman, se yon inyorans li ye. Nou kapab fè tout jounen nap di viv Jezi, nap aklame le non di Senyè, nap adore Bondye, nap fè tout bagay men nou pa genyen pou n envite satan le dyab nan sèvis la menm si nou konnen li ka toujou prezan, menm si nou konnen l ka toujou li menm pote tèt li vini men nou pa gen pou nou envite l. Anplis ke sa, sa ki gen rapò, frè Jimmy bay yon lòt verite ki vrèman ekstraòdinè e sa ki gen rapò avèk sa w panse otomatikman li ap rive w. Gen anpil moun ki panse yo pèsekite. Ou panse ou pèsekite nan katye a. Donk lè w rive la, lè w leve lè maten, w ap santi gen poud yo lage devan pòt la. W ap santi gen dlo yo lage devan pòt la. Menmsi pa t janm gen poud vre, pa t janm gen dlo, men lefètke l nan lespri w sèlman, ou panse l, epi w ap, nan zye w, zye w ap ba w gon poud atè a ke w dwe degaje w pou w pa janbe l. Donk e, paske ou panse l tou senpleman. Chak lè ou imajine avèk maladi, pèsekisyon, maladi a li ap gen anpriz sou lavi w. Nou gen de moun nan travay yo, yo konnen yo pèsekite, ou gade wè moun nan lap depafini. Pa gen pèsòn moun ki pèsekite moun nan vrèman. Jis panse li genyen nan tèt li, epi sa w tande an, li panse l nan tèt li, e sa w tande an li gentan kòmanse rive l, san pat gen anyen ki gen rapò avèk verite vrèman. Ou ka panse ou bwè yon bagay ki pa bon nan yon dlo, m ba w garanti vant ou pral kòmanse fè w mal paske ou panse ou te bwè yon bagay nan dlo a. Donk sa ki dwe objè panse w se de choz pozitiv. Ou pa gen dwa panse avèk bagay ki negatif. Pandan ke w ap pran prekosyon, men w ap viv avèk non Bondye an pèmanans nan bouch ou, se sa ki kapab objè panse w. M konnen gen de moun ki gen maladi sa k rele maladi psikosomatik. Maladi psikosomatik, psiko se sa gen rapò avèk tèt, men soma sa gen rapò avèk kò. Donk otomatikman nan espri w, ou panse w malad, enben kò a malad otomatikman. Sa ka rive ou panse ou pran yon kout poud, m ba w garanti menm si w pat janm pran kout poud vre, se gade ou ka gade ou wè pye w kòmanse anfle, ou kòmanse gen fyèv, ou kòmanse gen de sentom ki montre ke w son moun ki malad. Donk gen moun konn panse l gen kansè epi gen de maladi ki sanble avèk kansè ki pran nesans nan lavi l. Donk an nou panse sa ki pozitif de preferans, an nou retire dyab la nan lespri nou menm si nou konnen li prezan nou pa ka inyore fòs li, nou pa ka inyore pwisans li. Se yonn nan rezon ki fè nou dwe menm pran prekosyon ansanm avèk li. Men. Nou ap travay de fason ke se le Senyè, se Bondye li menm ki gen anpriz sou lavi nou, se li kap mennen nou, se li ki ap objè panse nou, se li ki tout objè panse nou se sou Bondye li dwe fikse. Nou dwe santre panse nou sou Bondye. Nou dwe santre panse nou sou sa ki gen rapò avèk levanjil, de fason ke tout sa ki ka motive nou, ebyen lap sòti anndan Bondye osi. M swete Bondye kapab beni nou, Bondye kapab wè nou. Mèsi bokou frè Jimmy e pou ansèyman sa ou fèm rantre nan ansèyman tou men se tèlman m santi e bagay la vrèman travèse m ki fè ke e verite yo tèlman travè e e enteresant mwen oblije rantre nan ansèyman tou eskize mwen donk mèsi bokou frè Jimmy pou e fòmasyon sa yo nou swete ke Bondye kapab beni ou an abondans. Bon lè pastè a fin pale sou gwoup legliz la li dim eskizew frè Jimmy m di oh mezanmi Pa sa fè m sa non monchè. Bon okontrè se se yon benediksyon ou ye pou mwen wi la. Pale ou pale a, kounye a pandan m ap tande pawòl yo, pawòl yo vrèman rekonfòte mwen, epi nan menm moman an Bondye di mwen, bay pastè a 15 minit pawòl sajès la. Onbyen 17 min paw CES la poul evanjelize moun, poul pale avèk moun, epi 15 minit sa nou di, m te tou di sa sou gwoup legliz la, pastè a pran 15 minit sa nan men ènmi an, paske chak moun ki gade pawòl sajès, se pastè a ki tap pale, ebyen 15 minit sa li pranl nan men ènmi an paske ni mwen menm ni ou menm gen de lè nap gade de seri de bagay ki pa gen oken sans, epoutan lè yon moun prezantan bagay ki gen levanjil, ebyen nou pran 15 minit sa nan men ènmi an, m di pastè a, okontrè m di Bondye mèsi pou ou, Ou pa bezwen di eskize, okontrè se sou gwoup legliz ou m ye, se ou menm ki chèf gwoup la, ebyen m ap byen kontan mete ou nan Pawòl Sajès k ap vini samdi a, epi li di m pa gen pwoblèm, bon, nan dedikasyon, nan remèsiman, n ap rantre pou nou dedye kounyela a avèk moun nan zòn kot pastè a soti. M tèlman kontan, mwen dedye pawòl sajès sa a tout moun Fòlibète! Tout moun Fòlibète, m dedye pawòl sajès sa a avèk yo nan non pastè Kenas Chèrami. Tout moun ki nan Lekòl Teyolojik Gamalyèl, nou dedye pawòl sajès sa a avèk yo nan non pastè Kenas Chèk ami, mèsi anpil pastè, nenpòt lè w vle vin pale nan pawòl sajès, welcome, welcome, welcome, welcome, n ap byen kontan tande w ankò. Mèsi anpil paske w te pale e se yon onè w fè nou. Nan sans dedye avèk remèsiman, n ap rantre nan dosye la kounye a pou nou di pastè Kinas mèsi Epi nap tou di mèsi a tout moun ki te felisite travay la samdi pase e nou di tout moun Leyogàn yo tou. Nou dedye Powòchès la ak tout moun Leyogàn. Nou gen jij Leyogàn ki sot Leyogàn menm kote avèk manman m papa m soti ki kontan travay la samdi pase. Anpil moun nan anpil grand òganizasyon. Nan anpil peyi ki te kontan travay la, ebyen nou dedye konsè sa avèk nou. Mwen resevwa tout tèks nou te tèks gran sè m nan Gina, ebyen m te kontan lè m wè tèks yo, m te kontan nan pawòl yo, gen pawòl mwen tande, yon lòt lè m ap fè yon ti pale de yo pou m kapab ede lòt moun. Mèsi anpil, ke Bondye beni nou, pawòl Seyè sa se pou nou menm. Pandan m kanpe la, m ap tann elevatè a ouvri, epi gen yon lòt anplwaye, yon lòt dam, ki antre nan elevatè a ansanm avèk mwen. Li gade mwen, ap gade tèt mwen. Li di, Kòman cheve w fè bèl konsa? M di, Hein? Epi m reponn li, kounye a la li mande mwen. Eske w bwè kolajèn? M te sezi. Bon, se sa nou pral pale jodi a. Kounye a, lè ti dam nan fin mande m sa, m di li, m sezi, m di, kòman w fè mande m sa? Fò m di w tou, se yon ti dam ki abitye avèk mwen nan lopital la. E li di m konsa, M ap gade w paske jan w ye la a, ou pa fouti pa bwè kolajèn. Lè ti dam nan di m konsa, jan l wè m la a, mwen yon ti jan kontan paske m pa ta dwe fre. M pa ta dwe jan nou wè m ye la a. Se gras Bondye, Avèk kolajèn tou paske mwen bwè l trè souvan. Poukisa m di sa? Konpayon dejeuner m yo konn sa m ap di. Mwen travay de 2012 a 2019 lè swa, sètadi m fè 12 zèdtan de travay, nòmalman m pa t travay chak swa. M te travay anviwon kèlke grenn jou pa semèn. Lè m fin kanpe travay lèswa an 2019, m kòmanse travay lajounen kounye a. Ebyen, m t ap pale sa avèk frè Germain ki se vis-prezidan Power Sagesse, li se temwen mwen, e tout lòt konpayon dejounen m yo konnen sa, ebyen de 2019 la jiska prèske moman sa yo la, li difisil pou m fè yon bon nuit dòmi. jan m ta vle fè l. Se pa paske m pa ka dòmi non, m ka dòmi, mwen vle dòmi, men pou yon rezon pou yon lòt, gen, e pa espri nou k ap bay pwoblèm, e se moun, donk nou ap mache vè lavan, nou di Bondye mèsi, n ap kontinye mache vè lavan, sa pa deranje nou paske menm lè nan moman difisil yo nou parèt fre. Se pa li sèlman k di m sa. M pral ba w plizyè istwa wi de sa yo paske m bezwen pale, m gen anpil gwo mesaj m ap ba w atravè yo. M pral ba w youn jodi an men lè ti dam nan di m sa mwen. M di bon fò m mete yon seri nan po Sajes ki di. Se nan mitan pwoblèm yo, nan mitan difikilte yo, nan mitan pèsekisyon yo ke bote w la ap eklate. Ki lè kolajèn kòmanse diminye nan kò nou? Trè trè bonè Jan nou pa ta janm panse l. Nòmalman doktè ki fè kolajèn ke ki nan bwat nwa an, li te di 25 an, a 25 an kolajèn nan kò nou kòmanse diminye. Men si w fè de seri de rechèch w ap wè, soti nan 20 tan pou rive nan 30 tan, ebyen se lè sa w kòmanse gen tout koze kolajèn ou ka al fè wout li. Pa bliye nou te di w kolajèn se, nou te moutre w li, Nan definisyon nou te chwazi online, nou te jwenn online, nou te di w kolajèn se bagay ki pi abondan ke Bondye met nan ou men. Li enpòtan ki fè w wè n ap ankouraje w bwè kolajèn. Paske depi prè de 20 tan, 25 an a 30 an, pou kolajèn ou kòmanse ap diminye, ebyen ou pral gen yon pakèt pwoblèm. Si w fè, ou viv 85 an, 90 an, ou wè konbyen tan w fè

Se nan Bondye ki gen vrè kolajèn, se nan Bondye ki gen frechè, se nan Bondye pou gen vigè, pou gen fòs. Trè enpòtan, e sa fè lè w itilize fòs ou pou Bondye, li pa ka ale rapid non, l ap pran anpil tan anvan l resi ale. N ap di ou, moun ki gen zòrèy pou tande, tande. Tankou wè nou t ap pale la a de kolajèn, gen anpil moun ki fennen. fizikman, paske yo pa gen kolajèn, paske yo pa gen bagay sa ankò nan men yo oubyen lite la li diminye. Men gen anpil moun tou ki fennen espirityèlman. Gen anpil moun ki pa kanpe sou anyen espirityèlman, epoutan te gen yon epòk yo te gen bon levanjil nan yo menm. Gen anpil ladan yo ki te Ayiti ki te gen bon levanjil, ki t ap pou san levanjil serye. ki t ap chèche prezans Bondye, men lè yo antre Etazini, yo antre an Frans, ebyen, levanjil ki nan yo a, levanjil ki te nan yo a, menm jan avèk kolajèn nan ki diminye, menm jan avèk kolajèn nan k ap depafini, ebyen, levanjil la depafini tou. Jan ou menm ou kontan pou w al achte, nou felisite tout moun ki achte, nou gen frè, vis prezidan Port Saïs la, frè Jèmen ki gentan achte, nou gen sè mwen Kanada, Adèle Simplice ki gentan achte, m felisite tout moun ki achte, grand sè m tou Gina Simplice ki gentan achte, nou bay Bondye glwa pou ou. Nou di Bondye mèsi, men tout lòt moun tou ki bezwen achte pou yo ka rete fre, pou yo ka rete bèl, men èske vrèman ou panse avèk bote ou sou le plan espirityèl? Paske ou ka gen tout kalite bote k genyen, ou ka gen bèl cheve, ou ka gen bèl zong, paske pa bliye, kolajèn trè trè bon pou jwent yo, pou jenou ou, pou zo ou, do, pou tout kote sa yo, pou jwent yo, pou jwent sa yo, men si kounye a la ou genyen yo, yo fonksyone byen, ou pa itilize yo pou Bondye. Ki sa yo itil? Yo ka itil pou fè 10 goud, pou fè 20 dola, pou fè 50 dola, pou fè 1000 dola. Men fò w itilize jwent yo pou Bondye, fò w itilize po w pou Bondye, fò w itilize cheve w pou Bondye, fò w itilize men w pou Bondye, fò w itilize tout sa Bondye ba ou pou w ba l glwa, e sitou kolajèn paske kolajèn se youn nan bagay ki pi abondan nan kò w. Donk chak tan w ap preche levanjil, chak tan w ap travay pou Bondye, tout kolajèn nan kò w ap travay. Donk e sa k fè gen anpil moun ki nan levanjil, yo pa ka granmoun fasil. Paske Bondye konnen si kolajèn nan ale nèt, enben moun sa yo ap twò fennen, yo p ap gen fòs ase. Ou menm k ap gade m la, ou renmen kolajèn, ou bezwen bwè kolajèn, men m ap mande w tanpri, spirityèlman, Fè efò pou w bèl tou. Fè efò pou w swa tou. Fè efò pou w fò nan jwent yo, nan jwent ou sou le plan spirityèl tou. Ke Bondye beni w Kolajèn, si w bwè kolajèn, w ap toujou ret jèn. Nou di Bondye mèsi paske w te pran tan ou, ou te kite tout aktivite ou pou w kapab gade e tande pawòl sajès. Ke Bondye beni w. Rete nan lapriyè. Al legliz demen si Dye ve. Ale legliz. Pi gò ret lakay ou.